Men pèp la ouvè je w, klere je w pou w konprann batay la jodi a. Batay la se pou yon batay pou mwen li ye. Sa m, poukisa se mwen? M pa, se yon batay pou ou.
Batay Jovenel te kòmanse a, ke yo peri nan wout la. Batay Jovenel la ponkò fini. Se batay pou ti rès la al jwenn pèp la. Batay! Pou gen kouran 24 sou 24. Mwen m ta renmen mande batay jovenel tap mennen pite retire pèp ayisyen ni malere ni gran nèg tou nan grangou ni sak te gen pou yo ta gen pi plis sak pat gen menm pou yo ta pa gen. Batay pou gen wout. Pou batay la kontinye. Wi m veye pou travay la kontinye. Batay pou jwenn dlo potab. Batay pou jwenn baraj tankou baraj Marion an. Wi nou vle pou batay Jovenel t ap mennen pou nou an kontinye. Pèp la kanpe dèyè l li pa ka fini. Rezoud pwoblèm ensekirite a. Fè referandòm nan pou gen yon lòt konstitisyon e batay pou eleksyon an fèt. E nenpòt moun ka prezidan. Si yo pa goumen pou nou, si yo pa batay pou nou, se lave men si atè n ap toujou anvayi e n ap toujou fè pèt. Batay sa pa ka ret nan wout. Si l ret nan wout, ou wè kounye a apèn dezèdtan pa jou, pafwa ou jwenn kouran an, alòske nou te gentan gen disitèdtan. Bon, nou ta renmen batay la kontinye mennen toujou san fè bak. Batay ke Jovenel ap mennen an, li pa ka fini, mesye. Fò nou ale jiskobou.
Anndan nou gen vye. Si batay sa a pa kontinye, nou pa gen peyi. M ta vle. Batay sa a kontinye jisk o bou. Gen nèg laj mwayen. Mwen vle pou batay Jovenel la kontinye paske mwen tout sa Jovenel tap fè a m te kapab di i bon pou mwen anpil anpil e dimil fwa i bon pou mwen. Gen trè trè jèn gen mwen jèn. Men mesye nou tiye prezidan men nou paka tiye batay la se sam vle nou konnen batay la kontinye. Sètènman gen non ki ka tonbe Gen nan nou tou ki ka fè defeksyon. Nou pa sou estime sa. Men krèm nan ap rete. Se pou batay la kontinye jiskobou. Krèm nan ap goumen jiskobou. Ap batay jiskobou. Ti rès lan fò l jwenn pèp lan. Si apre estime batay la te mennen. Si apre Jean-Jacques Dessalines batay la te mennen moun yo pat kouri. Enben jodi an pwoblèm ki poze avèk Jovenel lan pa tap poze. E si nou pa batay jiskobou. Pap gen okenn moun ki ka defann pèp la ankò. Sa mwen dil pèp la ouvri zye non zye prezidan jovenel fèmen ouvril fò nou akonpaye tout moun kap mande jistis prezidan jovenel lan e pa bliye m di nou jistis lan gen 2 jistis gen jistis jiridik pou 59 yèm prezidan an pa asasine menm jan gen jistis sosyal lan se pou nan ka jwenn kouran pou nou ka jwenn wout pou nou ka jwenn dlo potab pou nou ka jwenn baraj pou agrikilti nou travay pou nou menm ki pa gen travay la se agrikilti lan ki travay nou an nou soude yonn ak lòt an nou eseye konprann lòt moun ki te panse jovenel te mantè jodi an wè se li ki te gen verite an. Ou wè mantè yo kote yo sòti. Anpil lajan te envesti pou yo pat ka fè w konprann Jovenel. E Jovenel te gen anpil trèt tou bò kote l. Dè trèt nan tout nivo. Nan pi wo nivo, nan nivo mwayen, nan nivo ba. Enben ti rès lan. Lè Jovenelyen. Batay la se pa yon batay pou mwen li ye sa m pou ki sa se mwen m pa se yon batay pou ou. Pou plizyè non.
Met gason sou non. Batay la pap ret nan wout. Batay la prale jiskobou. A nou la viktwa!